WS kòman nou ye? Jodi a nou pote yon gwo video pou nou Video nou pote jodi a ki sa l ye? Se video rankont nou an Video ki jan nou te fè rankontre Bon sa fè depi kèk jou Depi kèk semèn Donk fanatik nou yo y ap mande nou kòman nou te fè rankontre pou nou fè yon video pou yo Pou yo konnen kòman nou te fè rankontre Yon ti tripotay. Cheri, ann kòmanse pou yo, ann di yo kijan nou te fè rankontre.
Bon, kote, kisa k pral mennen relasyon nou an kounye a? M tann. Sa k ta pral fè nou rankontre, se ke fanmi m, gran sè m, frè m, ti sè m avèk mwen menm, nou te deside kite kay kote nou te rete a. Epi nou di nou pral chèche lòt kay pou nou rete, yon lòt zòn, tout bagay sa yo. Epi tou, gran sè m nan, nan chèche kay, nan chèche kay, li vin rankontre jenòm sa a. Ki gen kay sou kont li ke l ap anfème nan yon zòn li gen pakèt departamento sou kont li. Epi se lè sa a ke sè m nan vin jwenn li, li jwenn kay la epi li pran kontak ansanm avè l pou li ka al wè kay. Epi sè m al wè kay, li renmen kay, tout bagay, li deside pran kay la pou l peye. Men sè ke li pa t ka pran kay la pou kont li san nou menm, nou pa konn kote nou pral rete. Donk se sa k fè yon jou nou te deside mwen menm avèk ti sè m, pandan m ap sot nan jimnaz, pou gran sè m nan pase pran m, pou nou ka al wè kay. Epi tou byen deside nou reyini nou paske sèm dal travay mwen dal nan jimnaz pou nou al wè kay. Epi tou pandan nou pral wè kay se lè sa m vin pantan sou jenòm sa nou wè la. Wi ou menm menm. Epi tou se lè sa nou rankontre. Donk ou menm lè w te fèk wè m nan kisa w te santi, sa w te panse tout bagay sa yo? E
Bon m pral kòmanse pou nou fanatik mwen yo Donk lèl te vini li menm ansanm avèk sèl la pou yo te vin wè kay la Epi premye jou a m pap baw manti Li te sot nan gym Bout pantalon Ti tenis te byen klasik Ak gan l nan menl Yow Bagay nòmal la, m pa bezwen di nou, nou konn wè lè yon fi sot nan gym, ti bout kolan, bagay byen klasik. E mwen menm kòm ou konnen, nèg k toujou ap pwopòz jènjan yo bagay epi m wè fi a epi m fè yon ti koudèy m voye gade. Pandan l ap vire, nou pral wè kay la, m ba yo pran devan, menm ke yo pa t konn wout la men s on gran, yon gran lari. Donk m on ti jan ba yo devan epi mwen pou m pou m gen kontwòl dèyè a. Pou m met ti may mwen dèyè a. Epi wap gade yon ti pitit la kap mache, mache bòdè, zuzu an pan, an plim de pan. Ya. Ya. M fin moutre yo kay la. Epi yo te gen pou yo te vin rete nan kay la pou on semèn konsa. Yo peye m tout bagay, tout sa, m remèt yo kle a. Epi. yo gen pou yo vin rete nan ka la. Men ankò, anvan yo gen pou yo vin rete nan ka la, yo gen pou yo vin netwaye kay la. Donk, pral gen lòt vyou toujou. M pral wè lòt bagay toujou. M pral ba nou. E m fin remèt yo kle a, yo fin peye m tout bagay konkli. Donk, yo pran randevou lòt semèn pou yo vin netwaye kay la pase twal mouye. Donk, kèk ti bagay ki anòmal pou yo ranje donk yo pat renmen koulè penti an tou pou yo te vin chanje koulè meti ya. Bon Lè li fin ban nou kle pou nou vin nan kay nou deside pou nou fè netwayaj pou nou ranje kay la jan nou vle koulè penti pa nou tout bagay sa men depi lèm te fèk wèl la ou konnen jenòm nan wo anpil m di oh gad jan yon jenòm wo kòman li fè konsa kounya lè sa lap dim li jwe baskèt bagay sa yo. Knya la mwen menm kòm yon ti bout kout mwen ye tou zoulit zoulit, m di ebyen kòm gon teren baskèt nan lakou kote n rete a, lè m vin rete nan kay la w ap toujou la, w a montre m jwe baskèt pou m ka vin grandi tou, kounya la nou rete nou di ok. Men sè ke mwen menm avèk ti sè m nou te tou nou dezòd, donk gran sè m nan pa t gen mennaj, nou wè l gran li bezwen mennaj, sa nou te toujou konn fè. Chak gason nou wè nou toujou ap dil konsa ou mèt renmen avèk entèl ou renmen avèk entèl tout bagay sa yo. Donk epi tou se lè sa mwen renmen avèk ti sèm nan kòmanse ap nye gran sèm nan. Sa e nèg wè ou mèt tou pran li gade li wo l konn jwe baskèt nou ret nan menm zòn. Donk ou mèt tou fè pè ansanm avè l pandan se tan m pa t janm konnen ke se avè m li ta pral ye. Epi tou, lè nou fin wè kay nou, al lakay nou, kounye a n ap prepare n pou nou vin prepare kay la, nou vin fè pwòpte tout bagay sa. Pi nan jou nou vin fè pwòpte, nou deside antanke gran fanm ke nou ye, gran fanm travayè, nou vin pwòpte kay nou, pentire tout bagay sa. Donk jou sa se mwen ki te la tèt penti a. Epi, pandan m ap pentire, jenòm sa fè m yon gran wont ke m pa gen dwa janm bliye. Bagay nou paka avanse wi medam mesye dam humm Madanm ap pentire Ou pa sonje sa w te di Pandan m ap pentire byen pentire mwen tanke pwofesyonèl ke m ye ou konnen m ap byen pentire fè tout afè m jenòm nan pa t la l annik vini l antre nan kay li epi lè l wè m ap pentire li di m kareman Sa wap fè la? Epa wap sal kay mwen an wap fè kay la vide. M pa bezwen di non medam. On moun kem pa konnen m fèk rekonèt pou moun nan dim sa konsa. M santi m wont m pa konn ki pye pou m leve m pa konn sa pou m fè. Non men e pat penti ou tap penti wi cheri sa lou tap sa kalate. E pa vre kay ou a pat bon. Non e pa pat bon ou pat renmen koulè ou sa l pat bon. Enbyen m pa bezwen konnen m fè sa m kapab pwofesyonèlman yo dou ou paske pou zòrèt konsa m te bezwen. Kounya li fin fè m wont. Yeah.
Lèm wè vre m pa konn sa poum fè tèlman m wont m oblije pran ti afè m anlè a nan etaj la m desann anba al jwenn lòt yo. M kitel kòm Meli menm ki panse li konn fè. Yeah boss fent.
Ahan. Pss pss pss pss. Uhmm. Li t tou.
Kounya la m kite chanm nan pou li fin pou l fin pentire mwen menm m al regle lòt bagay. Bon Kounya la ou menm wal di kisa w te panse lè w te vin wè m jou sa vin pentirem tap travay la. Apre sa kisa k te pase? Ya.
Li kite m, li kite m anlè a m ap pentire donk djòb penti an m te pran paske m te gen, m te gen misyon m nan tèt mwen. Se sa k fè m te pran djòb penti an m te pentire. Bon, pentire, m fin pentire chanm ni an. Nòmalman e chanm ni an m te vin jwenn li ap pentire, m byen pentire l pou li. Byen klasik. trè pwofesyonèl. E apre, lè m fin pentire chanm nan, e lè sa l te wè l pa t janm t ap pentire. Ya! Pou nou kontinye. Pou nou kontinye. Jou sa a fini. Dezyèm jou yo vin netwaye kay la, li fini. Donk, y ale. M ap tann yo retounen ankò, vin abite, epi. L'aventure commence.
Bon, kounya la, nou deside, pou nou, jou nou deside vin nan kay la, nou te vini nan yon aprè midi, paske sè m tal travay, donk nou pat ka vin nan maten, nou oblije te tann lè l vini pou nou te ka al nan kay la. Pito m sonje nou te vini fen mwad fevriye oubyen premye semèn mwad mas. Pitou lè nap vini, sè m te gentan ekri l men nap vini pou li vin ret tann nou nan kay la pou li ka ede nou debake. Nana ak ti nonm vini.
Wap wap eske eske nap tande mwen k anfèmen kay e mwen k pou m vin ede yo debake ankò bon. Men nou te ka deside nou pa pral nan nan kay ou an ankò. Ok pa gen pwoblèm men misyon m te misyon m te gentan nan tèt mwen ou konnen fò w janti tou ou konprann sa m di w la epi w montre w bon timoun. Anvan w antre nan misyon. Cheri kontinye. Wi kounya la. Tout jèn jan konn sa. Tout jèn jan konnen fò w janti. A vle di jèn jan e la. Ale cheri.
Hoo.
Wi. Ya.
Kounya la. Li vin ede nou debake. Li ede m ranje chanm mwen. Mete tout afè m anlè. Ranje kab. Mete kabann nan sou pye. Biro, tout bagay nèt, apre sa li fin ede nou, nan apre midi li fin fè tan avè nou, epi li ale lakay li. Bon, se la ti nonm tou pran pye lakay, kòm si kay la rete pou li li ye, li ret nan kay li tout kote, li pa janm al lakay li. Pwopriyete!
Ya! E donk yo gon frè yo tou, li bliye di w sa. M te di m gon frè wi. Yo gon frè yo tou, donk pa rapò mwen m nan zòn nan, donk nou te vin patnè. Epi nou te konn jwe playstation ansanm, tou sa. M konn al lòt bò a, m al jwe, misye tou konn vin la. Donk nou konn al jwe foutbòl ansanm, tou sa. E pou byen byen byen byen byen arive jwenn. Tout jèn yo konn sa map di a. Pou byen byen byen arive jwenn moun ou bezwen an, donk se swa w pase pa yon sè l, se swa w pase pa yon pitit li, oswa w pase pa yon frè l. Donk m te pase pa frè a pou m te rankontre, pou m te rive kote m bezwen rive a. Donk mwen a frè a nou zanmi, tou sa, epi yon bon jou. M sou Instagram konsa, m ap ekri, m ap ekri, m ap ekri, m te lòt bò a, m ap ekri sou Instagram, m ap enjoy sou Instagram. Men m te gen kont Instagram ni oparavan, m te gentan gen kont Instagram ni. Ou t ap fè yon live? Yeah, m t ap fè yon live, yon live m t ap fè sou Instagram. Pandan m ap fè live la sou Instagram, kounye a m tonm, m vire telefòn nan sou li. Men tèt mwen te, m pa t penyen paske m te lakay mwen, tele m t ap gade. Yeah, m tou vire telefòn nan sou li nan live la. Se m tou bal m tou m tou m tou mete l nan live la epi apre sa m desann m retire live la. Non, pandan li mete m nan live la sak pase se ke telefòn mwen te nan men m. Kounya la Instagram voye notifikasyon ban mwen ke jenòm nan ap fè live. Lè m ouvè live, gran sipriz mwen sou kisa m atonbe m wè se mwen menm ki nan live la avèk cheve m degaye. M pantan!
Kounya la m kouri vole m kite l m di non sa w ap fè la? Eta tèt mwen la epi wap metem nan live pou nèl al kòmanse tèks mwen. Kounya m dil konsa.
Nenpòt jan w ye w bèl. Ooyy! Li di eta l ye map metel nan live epi Manick tou pran tou pran menm chimen sa pou m tou kontinye m di nenpòt jan w ye w bèl. Ha! Kounya la. Cheve w te met te degaye epi cheve w te ranje w bèl. Kounya la grande sè m nan menm. Yon premye frap! Grande sèm nan menm, telefòn mwen te nan menm m tap ekri konsa sou ma fèl pandan li chita bò kotem Epi tou lè sèm nan voye jel nan telefòn nan se lè sa l wè se avèl map pale Nal di epa ti gason sa k bò kote w la wap pale avèm m di wi li menm ki ekrim men sak pase Nana sèm nan di yon bagay men li menm li pat janm tande sèm nan te di konsa Lanmou lekòl Sèm nan di Sa e bagay nan klas wi M gon manchèt la m ka koupe tèt ou tande Dòt li menm li pat janm tande sa, bon sil te tande m panse l tap gentan pran pòt la l kouri chut li tap kite kay la. Yo tap koupe tèt mwen. Ya poun kontinye apre instagram nan apre m te fin fè live la metel nan live la li te di eta tèt mwen konsa epi wap metem nan live Apre m te tou ekri l m di l konsa pa gen pwoblèm so tèt ou mèt gaye li mèt ranje donk ou toujou rete a bote a ou toujou bèl jounen sa fin fini gon lòt jounen k pral rekòmanse lòt jounen k pral kòmanse a ki se jounen baskèt la donk m pral moutre l kòman pou nou jwe baskèt kòman pou l jwe baskèt tou sa epi ou konnen yon ti bout kout. te jis bezwen yon ti wotè, li te bezwen fè spò. Ki spò li te bezwen fè? Se baskèt. Kòm mwen menm etan done m jwe baskèt, m pral moutre l jwe baskèt. E pi, nan moutre jwe baskèt, ti pawòl ap tonbe, ti dyalòg, ti dyalòg. Ti foto M ap montre nou ti foto a tou Ba m sere ti foto a pou nou Nan m pa dakò Non fò m montre A ti balon l nan men l Pandan nou sou teren an Ti balon l nan men l Ti foto ap tonbe Ti dyalòg ap tonbe Donk pou kòmanse se zanmitay Ti zanmitay ap tonbe Ti konesans tou sa Ya Epi nou ap kontinye Lè ti zanmitay fin tonbe byen alèz Twazyèm etap la ki pral rive, ki twazyèm etap li ye? Etap anivèsè. Non, bon m di w, anvan anivèsè a, anvan anivèsè a fò w sonje tou, ke w te toujou konn vin lakay mwen chak aswè, m te menm pral dòmi, m gen tan pijama, fò m jwenn ti nonm nan avèk m nan aswè. Menm devan pòt lakay ou a wi vin ouvè pou mwen. Non men jezi Cheri ebyen si nou pap fini gen twòp kòmsi ti detay se antre nap antre Non nou pap di tout Nan men moun yo gen dwa Non fanatik yo gen dwa konnen chaka sou pa kite m dòmi pou te ka vin frape pòt lakay mwen kokokoko Vin ban m ti pawòl vin pale avè m ti mèt nan nwit Li fè prèt lap sot travay sot lekòl fò l pase lakay mwen vin nwi m.
Fò al wè ti pitit la ou mande l kòman l ye, kòman l te pase jounen l. Tout sa yo fò fè, fò pa rate yo, fò pa rate bagay sa yo. Si w rate bagay sa yo, sa yo ye fot yo ye, pou gen w ap manke. Donk, apre etap sa te gen yon twazyèm etap ki te vini, ki etap li te ye? Etap anivèsè. Donk sa yo, tout sa yo, se etap, se akimile w ap akimile pwen e bagay pou w pa pèdi. E, Fèt li rive, mwen envite l sòti, envite l al manje pizza.
Donk, sa k pase nan aswè anvan jou fèt mwen sa? Se ke te gen yon amwa pou m te mete lakay mwen, pou m te mete nan chanm nan amwa m ta fèk gen. Donk, li vin ede m ansanm avèk frè m nan pou m ka mete amwa a. Epitou, nan mete amwa, Maman an pa vle moute nan mach la, li pa vle pou l antre nan chanm lan, dòk te oblije demonte l pou yo mete l nan chanm lan. E, jou sa yo te gen nan yon fèt pou yo t ale. Donk, oblije, yo ap an reta, pou yo fè preparasyon pou y al nan fèt la, yo rete pou yo bagay a mwam nan moun. Kounye la oblije di konsa, kòm ou toujou ap vin lakay ou, donk ou menm fò w vin lakay mwen yon lè tou, kounye la, kòm li te vin rann mwen sèvis pou m ka rekonpanse l sèvis sa, M di l enbyen ok, m ap vin lakay ou nan aprè midi lè w sot nan fèt ou a. Men, malerezman, li vini twò ta, donk m pa gen tan lakay li a nan aswè a. Men m santi se ke se te plan li te gen nan tèt li tou ki fè l te vini ta. Paske nan aswè sa, li vini lakay mwen avèk tout sòt byè, li vini. Epitou frè m menm kòm li te fatige al nan kabann li al kouche, ti nonm nan menm sa l fè, kòm li te fè frèt l oblije moute nan chanm mwen, l kouche sou kabann mwen, pou li te vin fon poze anvan l t al lakay li. Epitou se la ti nonm nan pral kòmanse avèk manèv li a. Kisa w te fè jou sa? Sa m te fè?
M pa t fè anyen non. Ou pa t fè anyen? Nou t ap pale.
M mèt di sa w te fè? Non. M pa bezwen di sa w te fè? Non, yo ap dakò avè nou, fò nou bay ti detay sa yo. Donk, kòm m panse nou ap mande nan moman sa la ki sa l te fè nou ta bezwen konnen, m ap fè pa nou m ap di nou. Jenòm sa, lè m kouche sou kabann nan ansanm avè l n ap pale, Li kòmanse, nou konn wè l nan fim yo lè moun yo al nan sine ti gason an ap kòmanse fè pou l pase men l, ebyen se menm sa l te fè tou. Pandan m kouche sou kabann nan. Pandan m kouche sou kabann nan konsa se lè sa m wè ti men an, m ap swiv men l wi l ap pase konsa. Se mouvman sa rele mouvman apach.
Li pase lòt ti men l. Gade fòm ti dou sa tou. M gon w bò jènjan epi m gon w lòt bò. Mawozo. Non e pa mawozo non, lòt bò apache. Ay di, on lòt bò kontinye cheri. Wi. Sa on mouvman apache. Gade l kòmanse ap pase ti men dèyè tèt mwen. Li mete men yon sou dèyè zorye dèyè tèt mwen. Mwen menm m kouche m ap swiv li. Apre sa m wè Timi ap desann, l ap desann jiskaske men nan senti m. Men nan senti m, m ap tann pou m wè sa l pral fè, m pa di anyen. Epi tou, lè men nan senti m konsa, m gade m wè l kòmanse ap pase ti men nan vant mwen. Li kòmanse ap pase men nan do. Apre sa, m pa okipe l. Lè m wè l deside pou l ale twò lwen, pou l ap pran twòp Tanm bat mwen em pa fanm ou donk kontrole w mon frè. Ooh ya!
Kounya la sa m fè m di non retire mwen pou sa m te di l konsa li lè pou al lakay ou paske li nan nwit. E pa fòt mwen. Ya!
Kounya lè li prale, kisa w te fè lè w te prale ankò? M pa sonje sa m te fè non cheri. Ou pa sonje? Kisa m te fè? Sa m te fè. Lè pou l ale lè l fin desann mach la. Fè ti bo pou mwen. M di non! Sa son premye fwa. Apre sa li sot, on ti sèl ti bo wi silvouplè, si w pa ban m m p ap ka al bagay pou m al lakay mwen. M di non ankò, dezyèm non. Apre sa lè pou m fèmen pòt la pou m di l bòn nui pou l ale. Silvouplè yon dènye yon sèl ti grenn ti boat silvouplè m bezwen goute boujou bagay sa yo si se la m di non fò nou konnen tou ke li pat janm di m li te renmen m pat janm konn si ti nonm te renmen m pat janm konn anyen m te gentan gen presantiman pa m m te gentan konn sa men sa pat janm sot nan bouch li pou l te di m

Bon, apre aswè sa l fin fè sa nan demen se vè ta pral fè mwen. Kounya la, se lè sa avanti la pral kòmanse nèt. Kounya la, lè sa l pral di m li renmen m. Tout bagay sa men wè m te konvenk li di non sa pa lanmou sa e kèk lòt bagay ou genyen men li pa lanmou ou pa ka renmen m. Ou pa konnen m ou fèk rankontre m bagay sa yo. Te gentan gen 2 mwa depi w te konnen mwen. Men nou pat, kòm si la nou pat pale twòp, poutèt kounye a m te di l non, bagay sa m pap ka dakò. Epi tou jou fèt mwen an li mennen m sòti. E
jou fèt la, m mennen ti pitit la sòti. Bagay klasik men, rele ouvè l vin chache nou. Rele machin vin chache nou. N al manje pizza. N envite l nan sine. Al flannen ansanm avè l. Epi, pandan tout sa yo. W ap fè konplo ak sè l. M ap bay ti dyalòg. Epi l te gen yon ti sè l tou. Donk nou te gen yon sipriz nou te bezwen fè l. Ti sè a rele m nan telefòn li di m, Poko vin avè l kounye a non. Donk nou gen yon sipriz n ap fè l, yon bagay li pa t konnen, donk se yon fèt yo t ap fè lakay li a pou li. Yo rele m epi m di, Enben pa gen pwoblèm, si m t ap vin kounye a, n ap fè yon ti rete deyò a, n ap dire plis, yon fason pou yo ka gentan prepare yo lakay la pou yo ka fè aranjman sipriz la. Epi mwen menm tou, kòm se te, kòm se te pèmisyon m te genyen pou m, pou nou te soti epi pou m, pou m te soti avèk fi a. Donk pandan lòt ti sè a rele m li di m pa vini an, epi m tou pwofite fè yon ti ret deyò, yon ti tan anplis. Epi m tou pwofite ap bay pawòl, tou sa. Jan m di nou an, m pa bezwen ap esplike chak grenn pawòl m te di. Se etap pa etap nap jwenn bay yo. Epi nou tounen lakay, pran ouvèl, pran machin tounen lakay, lè nou rive, yo te prepare sipriz pou li, li rive jwenn sipriz yo, gato, pil tab byen ranje, pou lal fete, donk nou te rive jwenn sè a, avèk grand sè a lakay la, san et frè la, yo tap tann ni, poul tal fete. Jou sa m pa bezwen di w ki byen pase l byen pase. Non sèlman nou fin soti manje pizza, al nan sine, n al flannen epi lè l rive lakay li, li vin jwenn yon lòt fèt ap tann li, gato, frè l yo, pil bagay jou sa m p ap ba w manti cheri w te byen pase. Hein? Ou te byen pase. Ya! Epi, lè jou a fin fini, Anivèsè tout bagay fin fini. Nou pral kontinye. Lòt etap ki te genyen? Ki lòt etap ki te genyen cheri? Aprè sa, ou fè yon semèn ap vin lakay mwen, y ap ban m pawòl. Ya! Ou di sa deja?
Non, sa y aprè ou fin di m ou renmen m nan. Ou te konn vin lakay mwen pale antanke zanmi, kounye a lè ou fin di m ou renmen m, w ap vin ban m pawòl pou m renmen ansanm avè w. Men m te gen yon pwoblèm avè w paske ou pa t renmen ekri moun. Tout bagay sa yo, m te konn di w sa kounye a ou di m w ap chanje. Pil pawòl. Epi Te gen apre pwoblèm avè m paske semenn m pa sa. renmen ekri a moun twòp men. M pa renmen.
Apre E pa, semenn. pa renmen ekri a moun twòp non. Si w reponn mwen m gendwa di w de kèk grenn mo papapapapa epi nou fini yow. M pa renmen ekri a moun twòp. Wi, epi apre semenn sa, te toujou a menm bagay sa yo men m pa t janm aksepte epitou. M te deside m di konsa ebyen m ap ba w yon lè wi pou m ka wè sa m santi. Pou m ka konn ki jan l ye apre sa m a deside. E pou m di nou sa tou, e lè nou te vini, lè m te vini, lè m te vin nan fèt li a, lè nou te vin soti manje pizza, m ap fè ti foto, rele m vin fè foto, vin fè ti foto. Epi mwen m timid. Ti sèlfi, m timid nan sèlfi a. Ti lang deyò, selfie kap fèt epi mwen Bon pòz timid mwen yo, m kochte ti kòm fè ti selfie ansanm avèk ti pitit la epi ti kèm ap bat bip bip bip ou konnen lè w renmen yon moun wa imajine w bò kote l epi wap pran ti foto, yo ap santi w kòmsi ou alèz wap kochte ti kò w fè ti foto. Ya! Daprè mwen menm, jan m te alèz nan foto sa, m pa t, kòm si m te vle pran nenpòt 5000 foto, 7000 foto, paske m te vle yo pou m te ret la sèlman ap sa ka foto, ap pran foto, pa pa pa pa pa pa. Ya, kontinye cheri. Wi, epito m fin di l ke m gen pou m ba w yon lè. Donk depi lè m fin di l sa.
Kibò ou te gen pou te bo m cheri? M pa t di w kibò m te gen pou m bo w.
M te di w m gen pou m bo w. Ya ya ya. Epi tou, li tou mete m san souf avèk pawòl sa nèt kilè w ap bo m nan pa bliye w dwe m pil bagay sa yo. Epi tou. Ta ta ta ban m di nou tou.
Li te gen ti zye pa l tou wi. Non, sa k di w sa? Li te jis.
Konpòtman w. Li te jis ap fè m pase mizè men li te gen ti zye pa l tou.

Kòman m te ka di sa? M pa t konnen si m te renmen w renmen w. M pa t renmen w non. Men kòmsi la ou te gen yon sòt de atraksyon paske w wo, ou pa lèd, tout bagay sa yo. M te di w m t ap fè yon bon mennaj. Epi tou,
e m. M te di l m ap bo l. Donk, kòm m te dwe l pou m te vin lakay li a nan yon apremidi, paske l te toujou ap vin lakay mwen, epi m di l, Ebyen ok, m ap vin lakay ou. Epi tou, li gentan fè tout ti preparasyon, m ap vin lakay li, tout bagay sa yo. M al lakay li, frè m te la, yo t ap jwe Playstation. Ranje tout ti bagay ki pa t nan lòd. Psst, paske pral gen vizit. Epi tou lè m rive. E pa t nan chanm nan non, nan salon an.
Ou sur?
Bya. Lè m rive, m rive nan salon an, m jwenn y ap jwe, frè m nan te gentan la, epi tou m chita, yo kite m pou kont mwen. Men la m vin di, a m pa, epi tou l te fè frèt, m di a m pa rete anba pou kont mwen, nou menm n ap jwe, kòman anndan chanm li an li gen yon sòt de machin ki kenbe cho. Tank djenbe banm moute pito oubyen m pa konnen banm al dèyè bay cho a pou mwen pou m ka rete la li di non mèt moute nan chanm nan pandan nap jwe a aprè sa map vini men li te gen sè l ki te ret nan kay la nyès li bò frè l tout bagay sa yo pito m moute vre m rete nan telefòn mwen nan chanm nan aprè sa m te panse li tap jwe anba lè m gade m wè ti nonm moute vin jwenn mwen oohh. Epi se lè sa lè ti nonm mwen te vin jwenn mwen an bagay sa yo epi l te di m konsa w sonje w te dwe m kisa m te dwe w la yon ti bo aa.
M pap ba nou manti si nou renmen pati sa like video a like video a depi nou renmen pati sa pati bo a like video a nou pral tande kijan m pral bo like video a si nou renmen tande kijan m pral bo.
Epi tou pa bliye abòne avèk chanèl la peze bouton abòne aktive klòch notifikasyon an Pou ka resevwa tout dènye video nou yo. Sou poko sou poko abone fè sa kounya nap tann ou nap tann ou pase nou pral moutre ou kijan ti bo a te fèt Ohh ou te pwomèt mwen ou bo fò bon Ya Wi epi tou pandan m kouche konsa la Ton m pa konnen nan tèt mwen m pat konnen si m ta pral bo l ak si m pa ta pral bo l kounya kòm li di m sa epi l tou la. M deside byen ok ou mèt bo m.
E nan chemen jene yo genbe chwal malen. Ahaa ou te dwe m bo epi wa imajine ou te dwe m bo epi ou lakay mwen yow m tankou Real Madrid m nan stad mwen tout bagay nèt la tout avantaj pou mwen nèt ou dwe m epi ou lakay mwen yow

Nap getan wè sa. Oh, mwen rezon kon. Epi tou. Mwen rezon kon. Li bom.
Lè l fin bom an premye fwa l twouve sa pa sifi li bom an dezyèm fwa. Pandan m pa menm di l li mèt bom an dezyèm fwa wi. Li bom an dezyèm fwa. Li bom an twazyèm fwa. Jiskaske jou sa m kwè nan rete nan bo. Frèm nan menm ap jwe ki deja pa renmen al lakay li bonè Ou fèm al lakay mwen a 2 zè di maten m fou M al lakay mwen a 2 zè di maten 2 zè Bon erezman pou mwen m te gen frèm ansanm avèm se sak fè sa pat twò pwoblèm pou mwen men sinon m tap Epi tou se lè sa nou vin tou renmen. Donk san di wi, san bay yon repons, sèlman ti bo a di tout bagay pou nou. Epi tou, men nou jodi a, nou sot fete 1 an nou. Yeah, ti bo a tou konekte nou cheri, e pa vre? Mm-hmm. An fè yon lòt ti bo ankò pou nou konekte nèt. Ou wè l fè m peye sa m sot fè w la? Mm-hmm.
Donk si nou renmen istwa nou an e ke nou ta renmen konn tout rès sa k te pase yo, fòm di nou, istwa a anpil, anpil, anpil.
Donk si nou ta pou pou nou esplike tout jan, tout ti detay, tout ti minim detay ki genyen, donk videyo a pa t ap fini. Istwa a anpil, gen rès toujou, e n ap fè yon lòt pati toujou. Si ou renmen pou nou kontinye videyo a pou ou pou nou fè yon lòt pati pou ou Like videyo sa E si ou potko abòne Abòne pou nou toujou lage bèl videyo pou ou.
Donk se la nou mete fen avèk videyo sa kote nou tap esplike ou Kijan nou te rankontre kijan nou te fè renmen Donk Bay video a like, patajel, abone si w pot ko fè sa. Pa bliye, pa bliye, pa bliye, sa pa bliye fèl menm. Si w te renmen video sa, komante anba l pou ka di nou si w bezwen lòt pati video yo. Lòt pati w bezwen yo, komante di. Lòt istwa yo, donk fè nou konn sa nan komante yo. Paske apre la gen istwa pi devan toujou. Ki pi bèl ke nou. pita renmen tande. Gen lòt istwa.
Gen istwa trajik, komedi, trajikomedi. Oo gen tout istwa nèt. Aksyon pip pip kout pre pip oo.
Donk nou kite w la e nap wè nan yon lòt video.
Bah!